Kèk nan manifestan sila yo ki fè konnen yo se dirijan òganizasyon sosyo politik anndan peyi a marye 3 lane manda chèf leta a ak zak ensekirite ki ap evolye de jou an jou anndan peyi a. Nou vin di Jovenel 3 zon lan bilon lan lou anpil. Ou fèn pèdi 3 jounalis. Jounen jodi a ou fon pakèt masak nan katye popilè yo. Ou ba nou kidnaping, ou ba nou enpinite. Jounen jodi a la, nou menm ki fè 14 zan lekòl, ki fè 4 inivèsite, ap vin nou fèmen nou yon bifèt. Jounen jodi a la, entegrite nou, souverènte nou, onètete nou kòm pèp, Yo mete nou anba pye nou. Se 3 zan de kidnaping, 3 zan de sekirite, 3 zan de chèk. Ebyen jounen jodi a nou relanse mobilizasyon an pou n di a anbasad amerikèn, pou n di a BUNI, pou n di a Kò Gwoup lan ki t ap mande pou ke opozisyon an al nan dyalòg avèk Jovenel Moïse. Malgre nòs apostolik lan te kòmanse dyalòg lan, ebyen nou wè se menm Jovenel Moïse ankò ki kraze dyalòg la. Paske jodi a se kidnaping deta k ap fèt toupatou nan peyi an. Se ensekirite deta k ap fèt toupatou nan peyi an. Se anbasad amerikèn, bini, donk Kò Gwoup lan k ap kore Jovenel Moïse nan tout vye zak l ap fè nan tèt palè nasyonal la. Nou relanse mobilizasyon an pou n di Jovenel Moïse fenomèn kidnaping nan se afè pa l. Fenomèn kidnaping nan se biznis phtk l ye. Jodi a, ou wè popilasyon an vini a yon nouvèl slogan. Li tou fè chanson l pou l vin batay. Li di w ke kidnaping nan, kidnaping nan, afè Jovenel li ye, kidnaping nan, kidnaping nan, biznis phtk. Sa vle di, popilasyon an di Jovenel li pa bezwen mete konfizyon nan tèt li pou l di ke kal sa a li te wè k gen an, kalm nan se pa t lapè paske moun ap mouri. Pa fenomèn ensekirite a, moun ki fin fè 30 an, 20 an ap travay, y ap kidnape yo. Se moun ou ye a, depi ou gen lajan, yo kidnape w. Depi ou pa gen lajan, yo kidnape w. Malfini an vole, li pa jwenn poul li pran pay. Kontrèman a kèk responsab pati politik ki ap plede an favè yon gouvènman lajman laj pou pèmèt eleksyon fèt anndan peyi a, yon avi anpil nan pwotestatè yo pa pataje. Pèp la poko sou kesyon eleksyon. Pèp la sou kesyon demisyon pou tabli yon tranzisyon ripti, pwen de baz pou nou ka gen yon konsèy elektoral granmoun, yon peyi granmoun ki kapab pèmèt ke nou kapab ta di vote, vote eleksyon. Se yon kote pèp la ap chwazi dirijan l. Donk se kote li esprime, ta di sa l vle kòm pèp. Se pou te li sou souverènte yon pèp. Men lè w gen yon rejim ki kontwole pa meriken, kontwole pa gang, kote pa gen yon dayiti posiblite menm pou okenn kandida ki pa PHTK fè kanpay. Donk pa gen, ou pa ka pale de eleksyon. Jounen jodi a se demisyon, kreye yon ripti pou w tabli. baz lòt Ayiti a. Jodi a nou di nou menm avèk Jovenel Moise pa ka gen eleksyon ki fèt. Jodi a èske n ka pran Jovenel ki te mal pase nan eleksyon pou l di l pral òganize eleksyon pou nou? A kèl motif? Nou di jamè, jamè, jamè pa ka gen eleksyon avèk Jovenel Moise. Paske nou menm nou di se Jovenel Moise ki pou demisyone pou nou trase yon egzanp sou sistèm nan. Definitivman konnen pou tout pèp Ayisyen kapab pran yon ti souf. Lè ap gen eleksyon, pou nèg se pa ak mil goud li pral pran eleksyon, se pa ak zam li pral pran eleksyon, sa vle di se moun ki pou vote moun. Enben jodi a nou di peyi Dayiti pa kapab ankò avèk fo eleksyon anbasad amerikèn, anbasad Kanada, Lafrans, Kò Gwoup la ap òganize pou pèp ayisyen. Enben nou menm nou di se Jovenel Moïse ki pou ale pou nou kapab gen bon eleksyon, pou gon tranzisyon, de ripti ki fèt. Jodi a kote ke yon jij ap sòti nan kou kasasyon kap ranplase Jovenel Moïse, Jij sa a, ki pral ranplase Jovenel Moïse la, l ap gen aksè pou l fè yon asanble konstitiyant, l ap gen aksè pou l fè bon jan eleksyon nan peyi a pou nou pa nan pwoblèm sa a nou ye jounen jodi a. Toutfwa, nan kyòs Oxide Jeanty ki sou Channmas, gen preparasyon k ap fèt pou Prezidan Jovenel Moïse vin selebre 3 lane manda l nan tèt peyi a. Mwen se Masiado Vilmé depi Pòtoprens pou Lavwadlamerik.